Nou di bonjou ou bonswa depandaman de lè ou pral gade videyo sa, non pa mwen se Manoly Delva, mwen gen avè mwen jodi a ankò Pierre Damas. Damas se.
Nou pral pale sou yon sijè ki trè enteresan e m panse ki pral atire atansyon piblik la. Sijè a se kisa l ye? Se kesyon fenomèn dyaspora a nou pral gade jounen jodi a, nou pral gade efè li sou peyi dorijin nan epi nou pral gade koz, nou pral gade konsekans, nou pral gade anpil bagay jodi a avèk sijè sa. De fason bazik, menm jan Platon te di l, nan Questions de la connaissance, ya ce qu'on appelle la théorie de la connaissance, diskite sou yon sijè li toujou enpòtan pou nou eseye oubyen tante bay yon definisyon bazik e sa ap pèmèt ke nou kapab kondui sijè sa e nan yon direksyon ki plizoumwen enteresan. Nou genyen avè nou Pierre Damas. E Damas ou panse ke genyen yon bagay nou kapab di rapidman de fason bazik sou konsèp dyaspora a? Dabò kite m salye ou Maroli e kite m salye entènot yo e pou ki nou gen anpil apresyasyon. So jodi an nou pral elabore on sijè ki se le fenomèn dyaspora e se sekèl. Paske nou santi dyaspora fenomèn sa e li gen sekèl, li gen byenfè l, sètadi li gen konsekans li e li gen mefè l. So, jodi a nou pral gade ansanm nan yon ti bat bouch, nou pral wè kisa yo ye. Dabò fò nou konprann fenomèn sa kisa li ye, kisa dyaspora ye menm. Paske pou anpil moun lè w di dyaspora, yo pa twò byen konprann sa k di a. Men, pa definisyon, dyaspora a menm se yon ansanm de moun ki genyen, yon ansanm de moun ki genyen menm orijin, ki soti nan menm sosyete, Dabò son fliks migratwa, yo migre pou y al yon lòt kote. E li kapab Etazini, li ka Lafrans, li ka Le Kanada. Donk ansanm de moun sa yo ki soti nan yon pwen done pou y al yon lòt, yo rele moun sa yo dyaspora. E fenomèn sa n ap viv li, li trè komen. Mwen panse jodi a nou pral gade pou nou wè ki sa, ki koz e ki sa k koz moun sa yo kite peyi dorijin yo e ki efè ke yo genyen sou peyi kote yo sòti a, ki efè tou ke yo genyen sou peyi kote y ap viv la, kote yo migre a. Se sa nou pral gade ansanm. Wi, e
mwen dakò. Pyè Damas pral, nou pral gade sa jodi a e nou pral gade kesyon e ann di koz koz fenomèn sa genyen non sèlman sou peyi dorijin nan, epi nou pral gade tou ansanm de faktè ki eksplike ke poukisa moun yo pede kite peyi a pou yo ale swa vè le Chili, vè Lèzetazini, vè la Frans e tan dotre peyi. E Tamas, ou panse ke ou ka rapidman elabore pou nou tou e kèk koz oubyen e ki pèmèt ke moun yo kite peyi a e sesi nan dènye tan sa yo anpil moun ap kite peyi a pou yo imigre nan dè peyi tankou sendomeng malgre jan sitiyasyon an prezante dèyè a malgre tou men sa pa anpeche ke moun yo kite peyi dayiti e pou yo ap chache yon lavi miyò e nan nan dè divès peyi atravè lemond. Monchè fenomèn dyaspora a son bagay ki la depi lanidètan e nou kapab wè lòske jwif yo ta pral imigre an Ejip, wè, donk m kòmanse avè w depi, depi a lorijin. Donk nou kapab wè jwif yo, yo kite peyi dorijin yo, y al imigre an Ejip. E sa k pral vin ba w Moyiz, liberasyon di pèp Izrayèl, eksetera, eksetera. E nou jwenn an Ayiti yon popilasyon ki kosmopolit. Pa egzanp, nou gen Libanè yo, nou gen Siryen yo, nan yon peryòd done o Liban, yo t ap fè la chasse aux sorcières, moun sa yo te imigre an Ayiti. Donk, ki vin ba w klas konpradòl nou t ap pale dènyèman an, klas moun k ap achte revann yo, nou kapab di se elit ekonomik ayisyèn nan sa. Donk, moun sa yo se dyaspora yo ye tou, yo imigre nan peyi nou. Pakont, sè dènyè tan, sè dènyè tan, nou wè ke gen yon fliks migratwa. Sa vle di gen yon anpil Ayisyen k ap kite Ayiti pou imigre partou e ayè. Dan lè, dan lè, dan lè, dan lè peyi de la Karayib pa egzanp, la Repiblik Dominikèn ki tou prè a, gen anpil Ayisyen ki imigre la. Le Brezil, ki nan Amerik di Sid la, gen anpil Ayisyen ki imigre o Brezil. Menm Chili, nou jwenn anpil Ayisyen k ap viv Chili jounen jodi an. Donk, Etazini menm se pa pale. Nou jwenn anpil Ayisyen Etazini, Kanada. Donk, m panse ke gen anpil koz ki, ki, ki ba w rezilta sa a, ki ba w fliks migratwa sa a. Youn nan koz yo se jestyon de pouvwa, jan nèg yo te fè jestyon pouvwa nan dènye moman yo. E, Lè kriz politik, tout sa. Lè kriz politik, lè kriz ekonomik ki ba w flux migratoire sa. Nou gen osi la dictature du Duvalier. La dictature du Duvalier, li bay, li bay anpil diaspora. Se yon fenomèn ki bay anpil diaspora. Donk se ansanm de fenomèn sa yo. La kesyon de l'extrême pauvreté économique, tout sa. Kesyon de l'extrême pauvreté économique, kesyon de sécurité.
Avèk kriz politik ke w jwenn an 90, wè, wè sa m di w lan, le coup d'Etat 91, nou jwenn kriz politik 94, nou jwenn osi dènye kriz politik 2004 la la, ki fè anpil moun kite peyi a. Men, avèk kriz sekiritè ke n gen an Ayiti aktyèlman, ki vin ba yon fenomèn pwogram Biden, eben, anpil moun kite Ayiti, vin enstale yo

ki y pral eksplike le poukwa yon ti Ayisyen pa santi l konfòtab pou l rete viv nan yon peyi. Pa egzanp, menm menm kesyon, menm kesyon e yon ti jèn k ap viv Ayiti, li pa, li santi ke l pa gon avni nan sosyete a. Menm si l al lekòl, menm si li fè dèzinivèsite, tou sa, menm gen dè kanmarad. ki fè de twa inivèsite, men yo stil santi yo pa yon pòt, yo pa wè kote yon pòt pral ouvri efektivman pou yo menm yo ta soti tèt yo. Donk, jan ou sot di l la, efektivman, kriz politik, kesyon gangsterizasyon, katastwòf natirèl e tan dot, yo kapab efektivman, m panse, konsidere kòm etan de koz ki pral kale e fenomèn dyaspora kote ke anpil moun pral kite peyi a pou yo vin chita nan Etazini oubyen Kanada, Lafrans Chili, Brezil et tant d'autres. Kounya la m panse ke li enpòtan Damas pou nou gade tou e les effets positifs de ce phénomène là que nous appelons diaspora e m panse ke se vre ke moun yo kite peyi a li genyen efè positif m panse efè negatif sou peyi a. Ou wap fon ti pale sou sa oubyen? Non m tap di w ke lè w mansyone efè positif m tap di w efektivman li gen efè negatif li tou. So M panse ke nou pa ka nou pa ka wè pozitif la san negatif la. E youn nan efè pozitif ke fenomèn dyaspora a genyen sou Ayiti pa egzanp, sou yon peyi tankou Ayiti, yo mansyone anpil, yo yo kontribye anpil nan nan sa yo rele ekonomi peyi a. Aktyèlman la a m panse ke 90 pousan de lekonomi ayisyèn repoz sur la diaspora. Donk pa gen manti nan sa. Se yon gwo kontribisyon. ke dyaspora a pote avèk ekonomi peyi a. Mwen panse, mwen panse menm a yon moman done, menm dirijan nou yo, yo konte anpil sur la kontribisyon de de la dyaspora ayisyèn. Wè. Wala. Kontribisyon ekonomik. Men li kapab pote tou. Men dyaspora yo envesti nan peyi a nan sans kreye, an ta di la kreyasyon de biznis tou sa, dyaspora yo envesti, m panse se de bagay pozitif dyaspora yo fè, e anpil otèl ki anba se, m panse se dyaspora yo ki fè. Sa a m t ap mete l nan efè negatif. Ou konn poukisa? M pa t ap mete envestisman nan rezilta pozitif ke dyaspora pote. Paske dyaspora ayisyèn nan pa fè anpil envestisman an Ayiti menm. Diaspora Haïtienne nan, bon, ban mwen on, on, on, o nivo de infrastructure, pa egzanp, si nou rete nan sektè otelye, otelri ke wap pale a, ki otèl ou konnen Diaspora Haïtienne nan fè, otèl de referans, swa on gwoup Diaspora met ansanm, yo fè on otèl 5 etwal an Ayiti? Ban m yon egzanp. Wi, kesyon mete tèt ansanm lan se yon pwoblèm ki, m panse, alò se yon, se yon, m panse, se yon, sa ou di a li trè trè enteresan. Kesyon tèt ansanm nan kesyon la kreyasyon oubyen lenplantasyon de biznis, e se pa yon bagay, m pa kwè, e Ayisyen pa genyen sa kòm kilti, kòm si met tèt ansanm an tèm daksyon, oubyen, pa egzanp, mwen genyen pwojè sa, mwen vle fè. Pa egzanp, m vle vann an gwo, ann di m ta vle fè yon kenkayri, m vle vann an gwo a diman, ann di a dimansyon MSC Trading, ya, m kwè gen yon bagay ki rele konsa, m pa sonje non an byen. MSC Trading. Ya, Trading.
E pi, nou pa gen sa kòm kilti. Kòm si pou m di, a Pierre Damas, e, ou byen m di m rele kèk moun m konnen nan antouwaj mwen, m konnen gen posiblite pou nou met tèt ansanm pou nou fè sa. Nou pa gen sa kòm kilti. Vwala, vwala. A se moman la, ou pa ka mete l nan efè pozitif diaspora. Paske ou gon dyaspora ki pa yon dyaspora ki pa patisipe dan lè zafè di peyi. M di w, yo kontribye an tèm ekonomik nan voye ti transfè, fè moun yo siviv. Men, an tanke moun ki kite peyi yo an mas pou vin imigre bò isi an, yo ta sipoze met tèt ansanm pou yo patisipe aktivman dan lavi ekonomik di peyi. Sa di, yo ta sipoze ap fè biznis ansanm, ke l te nan sektè otelri, ke l te nan sektè agrikilti pa egzanp, yo ta sipoze mete tèt yo ansanm pou y ap kreye dè megapòl. Wi, wi, m dakò, m dakò, kèlke pa m dakò men kèlke pa m pa dakò avè w Damas. Kesyon ale envesti an Ayiti se pa yon bagay ki osi fasil. Ou konnen ke Ayiti sektè ekonomik lan se gen yon, an n ta di gen yon gwoup moun, yon ti gwoup moun k ap jere l. Donk, e sesi, se yo menm ki kenbe tout sektè aktivite yo. Ou konprann keseswa ou nan siman, ou nan farin, ou nan pwovizyon alimantè, ou nan tout sektè ou konn aktivite ekonomik ki genyen nan anba yo, nèg yo gen kontwòl tout. Moun sa yo gen kontwòl tout. Jeneralman, nan eksperyans e ke m fè avèk yon seri de moun e m jwenn dyaspora n ap pale jounen jodi a, gen ki te fè tantativ pou al envesti anba, men yo se si ki finalman kidnape, ki finalman kidnape, men yo se si jiska prezan pa gen moun ki konnen kiyès ki kidnape yo. Enben, m pral di yon bagay.
Donk sa vle di gen yon gwoup moun, m ap ba ou wi, gen yon gwoup moun ki pa dakò e dyaspora yo al envesti paske tèren an gen yon kategori moun ki met men sou li di pwendvi ekonomik ki di ke se nou k pou gen kontwòl mache sa. Yo pa gen pwoblèm a yon moun ki vin ouvri yon boutik pa egzanp tè a tè an n di l konsa yon ti boutik yon ti bagay de nivo trè ba men le fèt ke w ap ouvri kad la sou le mache nasyonal kote ke w pral bay an gwo w ap resevwa yon ansanm de bagay ki soti A lechèl entènasyonal, ou kòmanse otomatikman deveni, an ta di, yon sib pou kategori moun sa yo. M panse ke se yon bagay nou ka gade nan analiz n ap fè sou kesyon envestisman dyaspora ann Ayiti. M pral di w yon bagay.
Ou wè m te pale de gwoup de moun ki soti an Liban, ki soti an Siri, ki vin bò siwo libanè yo, ki imigre, oubyen ki imigre an Ayiti, vwala, imigre an Ayiti, an Ayiti, moun sa yo, yo asyeje komès ayisyen an.
Èske w la?
Yo pran komès ayisyen an an otaj, se yo ki se elit ekonomik peyi a. Metenan, yo gen yon lòt bagay yo fè tou, yo kaptire Leta a. Kounye a, se wòl mwen, se wòl ou menm antanke dyaspora, pou nou mete fen avè l. Mete fen avè l ki jan? E pa fòt moun yo. Pa bliye, avèk le sistèm kapitalis, tout è marchandiz. E le sistèm kapitalis fewodal, ki se yon sistèm deksplwataj a outrans, enben, moun sa yo, objektif yo se fè lajan. Donk fò gon leta ki fò ki pou kanpe anfas moun sa yo pou jwe wòl abitraj ke m tap pale dènyaman an. Wè.
Donk youn nan bagay pou dyaspora a fè se dezasyeje leta sa a nan men moun sa yo. Men pa ki mwayen Damas? Gen lòt mwayen. Chaje mwayen. Tankou kisa? Tankou kisa? Pral di w mwayen. On nèg tankou m ki fè syans politik, ki fè syans jiridik. Donk, se yon tèt ki ta sipoze ap emèje o nivo de politik. E m garanti w m pa wè politik la menm jan an. Aprè tan dane ke m pase dan dotre peyi, m wè sa k politik. Politik la se yon syans, e pa jan y ap fè l la. Donk, kounye an ki sa pou m fè, se pou m entegre m bokou plis dan la politik di peyi, epi pou m kòmanse dezasyeje Leta a. Èske w la? Metèndan lè w fin, lè w fin dezasyeje Leta a, w ap kapab dezanklave tou klas ekonomik la. Ok? Ou panse se yon demach k ap fasil? Li fasil! Li fasil! Kwè m si w vle. Fè m konfyans. Li bokou pli fasil ke w te ka panse. Bokou pli fasil ke w te ka panse.
Alò, m pa di l enposib non, men m panse ke. Moun sa yo, nan ki sa yo ye? Se achte revann. Nou di sa deja.
Yo achte, yo revann, epi sa wap di an se paske yo siyen yon kontra d'exclusivité avèk leta ayisyen. Sa vle di nèg a ap vann siman, se sèl li ki gen dwa vann siman. Non men leta dèfwa pa gen kontwòl sektè sa a. Non men, vwala, leta pa fin gen kontwòl li paske monopòl la se nan men li ye e li legal sa l fè a. Li siyen yon kontra d'exclusivité. Nèg yo, m aprann ke yo pa peye dwan ou ansanm de bagay konsa, taks, m pa konnen. Bon, sa yo se de bagay ke, se de detay ke mwen menm pèsonèlman m pa pral antre ladan yo paske mwen pa, m pa, m pat janm gen yon moun ki direktè dwan. Yo di nèg yo gen anpil franchiz nan dwan. M pa wè manifès yo, m pa konn kijan li dewoule, m pa vle twòp antre nan sa. Men m konnen lè moun, lè komèsan an li gen yon pwodui, li siyen yon kontra deksklizivite avèk leta e ke se sèl li ki gen dwa vann pwodui sa a. Imedyatman ke yon lòt moun vin a pwodui sa a san otorizasyon, yo gen dwa pou yo sezi l. Metonnen sa k fè yo vin sou leta a konsa, se paske leta a fèb. Konbyen sa yo fè? Yo kaptive leta a. Lè w gen yon leta ki ajenou, enben moun sa yo se sa yo fè. Donk kounye an, lè mwen menm avè w nou al dezanklave leta a, nou pral vin. fè sa k rele konkirans e se pa yon konkirans delwayal lè sa leta nan konkirans ke konkirans di mache ke l pral fè a li pral bat sèlman pou konkirans la pa delwayal
ou sonje kiyès ki te gen nan sektè kominikasyon an ayiti enben li evolye nou ka fè l menm jan an tou. Nou gen Natcom, nou gen Digicel, gen lòt konpayi ankò ki ki prè pou antre an Ayiti. Nou ka fè menm jan pou komès la, nou ka fè menm jan pou tout lòt sektè yo. Èske nou konprann? Donk, m panse ke se se se dè kontra k pou siyen, se dè se jenès la, se dyaspora a ki pou enplike l plis dan lapolitik di peyi. Jounen jodi an, gad yon dyaspora w gen. Men, alò, m'on ti jan, m'on ti jan, e, e m, konstitisyon pa bay dyaspora yo, e, an ta di, sitou sa ki gen nasyonalite amerikèn yo, pou yo, an ta di, swa poze kandida pou swa yon pòs prezidansyèl kèlkonk, men ou panse ke sa pa yon andikap pou lentegrasyon de la diaspora haïtienne dans les affaires politiques du pays? Wi, li se yon gwo andikap. Li se yon gwo, gwo andikap. Se youn nan bagay nou bezwen modifye. Men sepandan, fòk dyaspora yo tou kòmanse chanje de mantalite. Paske majorite dyaspora lè yo sot isi a, y al kandida anba a, e lajan y al fè pou yo vin byen viv wi. Yo vwayaje yo wè kote moun ap byen viv, South Beach, yo vwayaje y al lòt kote yo wè moun ap byen viv, Ebyen, sèl mwayen pou yo fè volim kòb sa a pou yo byen viv tankou moun sa yo, se redesann nan peyi dorijin yo, pou y al fè politik, fè lajan, e retounen vin boule. Èske w konprann? Donk, se pa yon dyaspora ki vin imigre la a, k ap aprann, e lè yo desann pou y al mete sa yo te aprann nan an egzèk, pou yo chanje le paradigme. Dyaspora a pa fè sa. Diaspora lèl vin la al nan Amazon èske ou konprann li fin fè sa lap fè a epi yo pa menm dayè kote yo ye a yo pa met tèt yo ansanm pou evolye la yo pa reprezante.
Wi men kounya la èske pandan nap pale de diaspora Damas men m panse genyen yon klasifikasyon oubyen yon sòt de e diferansyasyon nan kesyon diaspora nap pale a nan le sans ke Gen dyaspora ki vini si, èske n ka di moun ki soti Ayiti a destinasyon oubyen a lide pou vin etidye isi, epi moun ki soti Ayiti ki vini e sèlman atache e nan yon warehouse oubyen nan yon an n di l nan Walmart oubyen Amazon kèlkonk, men èske pa gen yon gran diferans antre sa nou atann de 2 moun sa yo nan sans ke èske si se pou lekòl mwen vini la a E, pa egzanp, min pou lekòl, m panse ke sosyete a atann yon bagay an retou de mwen. Nan sans ke pou m al kontribye swa di pwendvi politik oubyen al entegre m nan les affaires sociales du pays. Men tou, èske se menm atant lan li ye tou pou yon moun ki, ou panse ki vin isi, ki vin travay sèlman? Gen nèg m konnen la k ap fè de twa djòb e sesi, k pa menm gen chans al pran yon kou angle nan sousi. Alò gen anpil rezon k esplike sa Damas. Dèfwa. M pa kondane moun sa. Moun sa konn gen anpil egzijans familyal sou do l. Nan sans ke li gen anpil moun k ap tann li e li gen anpil moun ki depan de sa l ap fè. E sesi son se son ansanm de moun l ap peye lekòl pou ti kouzin, pou ti sè, ti frè tou sa, pou epi fò l voye kòb pou manman l, fò l peye kay pou yon pakèt moun. Finalman, gen yon sèl djòb vin pa sifi pou e take care tout bagay sa yo e li menm li gen tèt li sitou li oblije al fè sakrifis pa dòmi poul pran swen tout moun sa yo kounya la ki atant ou panse nou genyen de 2 moun sa yo on moun ki vini kap etidye swa ki atache nan on part time job pa egzanp nan mcdano epi avèk on moun kap fè 3 job ou panse atant yo menm Ok m pral di w on bagay pa egzanp Si m vini nan peyi a, mwen gen dwa pa ka fè pati de la krèm de krèm de la dyaspora. Men pitit mwen ta sipoze ka fè pati a. Pa ta sipoze genyen sa n ap konstate jounen jodi a ki se yon dekoneksyon kiltirèl. Youn nan bagay ki, youn nan bagay ke Ayisyen an fè, Depi l detache kite peyi l, li dekonekte kiltirèlman palan, li dekonekte familyalman palan. So ou te gen dwa pa ka retounen. Se yon gwo bagay w ap di la. Ou te gen dwa pa ka retounen paske w ap fè twa djòb. Men pitit ou ta dwe sipoze rete konekte ase lè l retounen anba a pou l al bay rezilta. Paske rezon fè w ap fè 3 djòb la se pou pitit ou ka fè high school, se pou pitit ou ka fè kolèj. E lè pitit ou fè kolèj, si l rete konekte a sa culture, m garanti w ke l ap tounen anba a l ap bay rezilta. Wi, mwen, mwen dakò, la a mwen dakò avè w Damas. Bon, lòt bagay, nan kesyon pitit dyaspora yo e ke m toujou gade nan kad analiz oubyen ti diskisyon m konn ap fè ak kèk zanmi, èske w konnen majorite dyaspora ayisyèn yo, an ta di, yo pa dakò lè yo anpil ladan yo ki son dekoneksyon kiltirèl wap pale a yo tèlman al lwen ak sa defwa lè yo fè timoun nan isi yo pa dakò timoun nan va aprann pale kreyòl yon bagay m estime ki biza e sesi gen gwo gen grav konsekans e sesi mwen konstate konsekans sa yo pandan m vin isi la ki konsekans mwen konstate. Kominote Latino yo. Ou gade ke yon ti Spanish, yon ti Latino oubyen Latina, jan yo rele yo a, ou wè yo pale Espanyòl trè byen, trè trè byen, epi yo pale Anglè trè trè byen, e sesi sa vin pèmèt ke entegrasyon yo vin pi fasil sur le marché du travail. Ou wè ke anpil kote ou ale la ou wè se yo, paske yo bileng. Yo pale de lang e sesi. Lè w gen Spanish, ann ta di lang espanyòl la, ann ta di se dezyèm lang ki plis pale isi Ozetazini. Kite m poze w yon kesyon.
Konbyen Ayisyen ou konnen k ap travay nan bank isi Ozetazini? M pa wè yo, se sa m pral di w Damas. Donk, men moun yo pa janm teni kont ke lefètke w di timoun nan, se Ameriken pitit mwen ye, li pa pale kreyòl, li pa, pitit la pa pale kreyòl, pa pale avè l. Gen moun m konnen ki konn ap di sa. Men yo pa teni kont ke s on mal yo fè timoun nan. Se yon gwo mal yo fè timoun nan. Non sèlman ou diminye sou sa l gen kòm posiblite lengwistik, m ta di sa k ta kapab pral pèmèt ke li genyen sa yo rele, sa yo rele, se yon sòt de kalite l ye. Paske, pa egzanp, m sonje m te fè yon aplikasyon nan yon travay, lefètke m di m pale fransè, yo ogmante sou kòb la. Paske m fè entèvyou an anglè, epi m di m pale fransè, epi tou, yo wè m, yo konnen m pale kreyòl. Donk, an Ou gen plis chans pou yo pran w tou nan travay la. Men Ayisyen pa teni kont de sa. Okontrè, yo di ke, e pou m moutre w ke sa ou di a tèlman enteresan, e kominote dyaspora ayisyèn nan, yo pa konprann dimansyon sa a nan kesyon entegrasyon timoun yo non sèlman nan kesyon, nan sa k genyen nan Etazini, men tou Yo vin fè timoun nan tou vin gon dekoneksyon kiltirèl e lengwistik avèk peyi dorijin ni e peyi dorijin paran l soti. Donk m panse ke s on bagay ki grav Damas e. Monchè, e fenomèn dyaspora a, mwen m wè ke l gen plis enpak negatif sou peyi a ke l ta gen des enpak pozitif.
Ah moun yo pral kondane w la. Ah wè mwen m sensè. Moun yo pral lapide w la. M sensè. M pale, m pale, m sot pale de enpak pozitif yo ki se kontribisyon a lekonomi ayisyèn. M pale de sivi tou, yo asire sivi familyal yo anba a. Men fò, fò nou pa, fò nou pa, fò nou pa, fò nou eseye fè lekilib, fò nou kreye lekilib. Fò nou di ke. Dyaspora a pa pa pwodiktif. Dyaspora ke nou genyen yo, se de dyaspora, yo vin la, yo travay nan Amazon, yo fè dola, yo soutni fanmi yo anba a, e youn nan efè negatif ke sa kreye, li vin kreye inegalite familyal. E gon sòt de depandans tou, depandans ekonomik. Li kreye depandans ekonomik, men li kreye yon bagay ki bokou pi, li kreye inegalite familyal. Sa vle di, wap yon fanmi ki gen moun lòt bò, li toujou ap mye fonksyone pa rapò a yon fanmi ki pa gen moun lòt bò. Timoun ki pa gen moun lòt bò a, li pral nan yon lekòl ki plizoumwen e ba yo. Timoun ki gen moun lòt bò a, w ap wè l nan yon lekòl ki plizoumwen yo paske l gen moun lòt bò. Donk, inegalite familyal sa a. Otomatikman l kreye.
Li kreye, egzakteman. Li kreye yon inegalite sosyal, yon inegalite familyal. Donk, m panse ke youn nan yon lòt efè negatif ke. San m pa de, alò sonje sa w ap di, dèfwa ou menm konn tande gen de paran k ap di, Pa pa pita lòt bò, pa betize avè l.
Èske w konprann mwen? Donk, yon lòt efè negatif m panse dyaspora a genyen sou jenès ayisyèn nan se rive anba a, pèvèti yo avèk grenn dola. So m panse ke sa se yon bagay ke nou pral trete an pwofondè, men n ap pran yon ti poz aktyèlman pou nou kapab lè n tounen pou nou apwofondi sijè a bokou plis de pèvèsyon jenès ayisyèn. Dakò Damas, mèsi.
Pitit Pèp Consulting Anpil nan nou pral mande m kisa sa ye? Ebyen, avèk anpil tribilasyon ke n ap pase deyò a, gwoup jèn sa yo, yo deside mete Pitit Pèp Consulting sou pye. pou yo ede ou avèk sèvis imigrasyon, sou bezwen vann sou entènèt, sou Amazon ou bezwen kreye e-commerce, jèn sa yo ap ede ou. Rele yo rapid nan nimewo sa a ki se 1 800 494 1324, 1 800 494 1324. Pitit pèp ap ede ou. Ou bezwen fil taks ou? Rele pitit pèp. Ou bezwen. fè e-commerce, ou bezwen kreye EIN number pou biznis ou, ou bezwen kreye yon LLC, rele pitit pèp. Yap baw sa sou 2 ti chèz. Pou yon ti kras monnen. Pa janm bliye sa, e te mèt Damas. Mèsi anpil. Chè entènot, nou retounen apre poz la. Nou, se yon plezi pou nou kapab e fè ti pale de emisyon sa a. Nap envite w like, pataje, epi. abòne avèk chanèl la. Pase ke se trè enpòtan, si w pa abòne pou ankouraje nou, nou pap ka kontinye avèk travay ke nap fè a. Donk Manoli se sa, m tap eksplike ke dyaspora a li sa k enterese l se jis vin la, fè grenn dola, al pèvèti jenès ayisyèn nan. E m ta pral di w ke gen yon bagay kap fè la une de laktyalite, se yon jèn demwazèl ki li menm genyen, li se, li fè pati de sektè pwotestant lan, li gen mennaj li, li renmen avèk mennaj li, men sepandan, li genyen yon lòt boyfriend, donk, l ap pran plezi avè l, bagay sa a, li ekeran, s on bagay ki bay pwoblèm. Paske se se menm dyaspora a ki entwodui fenomèn sa an Ayiti. E la m ap pale w ke klas dyaspora, vre vre, se vre sa m ap di w lan. Paske lè yo desann anba a, se sa y al fè. Yo chèche ti jèn fi, yo pèvèti yo, ba yo ti kòb. Èske w konprann? Mwen menm, m panse ke nou ta sipoze kòmanse repanse bagay yo, panse yon lòt jan e panse pou yon lòt klas dyaspora ayisyèn. Wi, e a, fenomèn sa w ap di a, kesyon dyaspora a yo, sitou truck driver yo, yo ou konnen se moun yo ki plis ou mwen fè ti kòb, yo desann anba, alò mwen konnen sa, epi ale jwe sou kesyon kondisyon materyèl degzistans jèn demwazèl ki an Ayiti yo. Mesye si fenomèn sa pral bay nesans a yon lòt fenomèn ke nou pral rele e nèg yo nèg yo brize yon ansanm de relasyon santimantal anba, se lè nèg yo al anba Timoun nan nan pwoblèm. Li nan povrete, se pa fòt li. E timoun nan toujou ap gade, sitou avèk teknoloji sa a ki genyen, TikTok, Facebook, Instagram, tout sa. Men timoun nan ap gade yon ansanm de demwazèl k ap, jèn fi k ap byen pase isi, e sesi k ap viv nan lòt peyi, yo ta renmen abiye, yo ta renmen. Pwovoke yo sosyalman.
Moun apèl sa la pwovokasyon sosyal.
Lòt bagay, lòt bagay m te vle gade tou jodi a Damas sou kesyon fenomèn dyaspora e ke n ap fè yon ti bat bouch sou li aswè a, se ke gen, se le pwoblèm de la mitoloji de la dyaspora ayisyèn. Gen yon mit ki chita isi, e sitou o Zetazini patikilyèman, ki fè kwè ke Depi moun nan isi, li son moun ki gen lajan, li reyisi, li pa bezwen al lekòl. E m konnen gen anpil jèn ki vin isi, ki sèlman oryante yo nan yon warehouse, nan yon djòb, paran yo te gen posibilite pou voye yo lekòl. De jèn m konnen ki antre a rezidans nan men yo, ki otomatikman kalifye pou antre nan yon kolèj oubyen kòmanse aprann yon bagay, ki antre, an n ta di, de bazaj.
Men, sa pa enterese yo. Le fèt ke gen yon mit ki chita nan sosyete ayisyèn nan ki fè kwè ke pi bon reyisit yon nèg ka genyen se kite Ayiti antre nan la vache a lè, si jan nou te kapab rele l. Peyi yo rele Etazini an se yon paradi. E sesi, bagay sa tèlman fè gwo efè nan sosyete ayisyèn nan, E gen moun m konnen ki fè, ki al fè de sakrifis mistik dèyè moun ki ap viv Etazini, dyaspora, fè yon ansanm de bagay ki dwòl e sesi, lè moun yo al anba, pafwa moun nan kite Etazini, l al pase yon ti vakans Ayiti, yo kidnape l, fè kout dwèt sou li, ap pretann ke li se yon moun ki gen anpil lajan, menm si yo mande nèg sa 80 mil dola, 100 mil, 200 mil dola ameriken, l ap kapab bay li. Poutan, se yon moun k ap viv isi, Pafwa moun sa tèlman konn gen pwoblèm, devan menm manje li pa ka manje. Men tèlman gon mit ki chita nan sosyete ayisyèn nan ki fè kwè ke menm timoun nan pafwa menm li mèt lekòl, li nan inivèsite an Ayiti, men l gon sèl bagay ki nan tèt li se kite peyi a pou l vin dyaspora. Donk bagay sa, w ap di yon bagay sou sa Tabas? Yo di ke tout Ayisyen se de pasaj yo ye an Ayiti. Si w gad nan tèt chak Ayisyen, w ap wè yon vize ameriken. tout de pasaj, kòmsi yo bezwen vwayaje a tou pri fòk yo kite teritwa sa a. Donk, se la a m ap di w ke dyaspora ayisyèn nan fotif paske gen yon travay ki pa fèt. Si dyaspora avèk fenomèn boat people ki te vini Ozetazini an te aksepte fè de sakrifis, pou yo te voye moun ki Ayiti yo lekòl e enfòme yo de kòman y ap viv bò isi. Wi, an a di, le vrè vizaj de se peyi la. Ekzakteman. Si yo te ekspoze le vrè vizaj di peyi, donk m panse gen de sakrifis mwen menm avè w nou pa t ap menm fè pou nou vin la a. E lè w gen modèl klas dyaspora sa yo, li pap baw lòt rezilta ke sa w wè nap viv la. Nan sosyete kote nou imigre a, nou pa vo anyen, yo pa pran nou pou anyen. A nenpòt ki moman yo deplase nou tankou de pyon, yo trete nou tankou de kana sovaj. Gade yon fenomèn imigrasyon kap pase la. Dyaspora ayisyèn pa ka met tèt yo ansanm pou yo bay yon repons a sa kap pase a. Yo di ok, halte là, vous êtes le président des États-Unis, on vous respecte, on vient dans votre pays pour travailler, si vous ne voulez pas de nous, Eh ben voilà ce qu'on va faire. Yo pa kapab.
Non.
Yo pa kapab paske yo pa mete tèt yo ansanm pou yo bay gre. Konbyen magazen ayisyen ou konnen? Non, oui, son, son, son, se de fè reyèl. Konbyen chèn de restoran oubyen chèn dotèl ke ou konnen se des ayisyen ki pwopriyetè yo nan peyi a? Menm sila k'ap fè efò pou mete yon ti bagay menm si a yon dimansyon ayisyèn, ou wè yo pa ankouraje li. Sans aucune vision. Ayisyen an gon pwoblèm li panse peti. Tout sa lap fè nèt li peti. Al manje nan yon ti restoran ayisyen. On chanm kay. On chanm kay.
E sesi menm peye pou peye dèyè fòw peye kach yo pa menm ka resevwal sou anyen pa gen anyen pou peye sou gon kat sou gon kat on debi kat oubyen ou gen yon kredi kat ou pa kapab peye. On dirè kon nous a kokoratize kòm si nou gon nou yo yo yo yo demounize nou. Yo mete on sim kokorat nan tèt nou ki fè kèlkeswa sa nap panse a nou pansel peti.
M dakò. Donk fò n kòmanse met tèt nou ansanm pou n ap kreye de bagay nan peyi sa a. E lè yo gade pou yo wè sektè sa a oubyen gwoup de moun sa yo nou pa ka manyen yo paske se de moun ki kreye nan peyi sa a. Ki òganize yo tou.
Egzakteman.
Donk, nou pa ka, nou pa ka ap manyen, mwen m panse Manonli nou pa ka ap manyen dosye dyaspora a. dosye imigrasyon an, paske lè w pale de dyaspora nou fèk di ke se yon gwoup de moun ki soti nan yon peyi ki vin imigre nan yon lòt peyi. Donk nou pa ka ap manyen dosye dyaspora san n pa manyen dosye imigrasyon aktyèl la. Gade kisa k pase. Sijè ki bay anpil kè kase. Sijè ki daktyalitè.
Gade kisa k pase. Tout moun ap di sa yo vle sou entènèt la. Gon prezidan ki bay yon pwogram ke yo rele l Humanitarian Power. Moun yo rele l Pwogram Biden, men non pwogram nan se Humanitarian Power. Lè yo lè prezidan bay pwogram nan, depi lè prezidan an lanse pwogram nan, mwen di ke son pwogram bidon, son pwogram san fondman, li pa genyen okenn fondman jiridik. Èske ou tande sa m ap di w la? Li pa gen yon baz legal
Ok. Si yon prezidan te bezwen lanse yon pwogram ki dirab, ki ta kapab pote de solisyon e pou moun lap kap benefisye de pwogram nan e pou peyi a, men kisa l tap fè? Li tap fè yon pwopozisyon de lwa li voye nan paleman an e paleman an lè sa a tap vote pwopozisyon de lwa a e atravè pwopozisyon de lwa sa pwogram nan t ap gen yon baz solid, yon fondman jiridik. Men le fè ke prezidan an jis pran yon arete prezidansyèl, nenpòt ti arete prezidansyèl ka rantre yon arete prezidansyèl. E sa k tricky nan lwa a. Yon arete prezidansyèl gen menm fòs avèk yon lwa. men l pa yon lwa. Ok. Si yon lwa pase pa la Chanm dè Reprezantan oubyen le Sena ameriken, se yon lòt lwa k pou abwoje l.
Ok.
Tandi ke si l se yon senp arete prezidansyèl, nenpòt lòt arete prezidansyèl kapab abwoje l. Depi lè pwogram nan lanse a, m wè l pa gen baz jiridik, mwen di se yon pwogram bidon.
Wi, men malgre sa Damas nou dakò ke pwogram sa pèmèt anpil nan konpatriyòt nou yo benefisye e echape yo de la machine d'insécurité an ta di ki t ap fè ravaj e sesi ki kontinye ap fè ravaj nan peyi a. Gen moun ki petèt gen dwa pa t la si yo te rete an Ayiti. Pou konbyen de tan?
Menmsi nap gade Damas, menmsi nap gade wi pwogram nan gen feblès li, e sesi son pwogram ki lage anpil nan konpatriyòt nou yo nan kouri la, men li m panse li gen byenfè l tou, e sesi gen moun ki vini nan pwogram sa ki gentan fè, ki gentan reyalize kèk ti bagay. Reyalize? Ou panse sa nan 2 zan?
Moun yo reyalize? Kisa yo reyalize? Kisa yo reyalize? Gen moun m konnen ki gentan fè kay, ki gentan fè kay, ki achte tè, ki fè kay epi. Ok. Ou fè kay la, lanmò san jou wap boule l.
Klè sou sa.
Ou vin yon kote, ou fè Amazon pou 2 zan, ou konstwi yon kay anba a, lanmò san jou boule l. Apre 2 zan. M klè sou sa. Pwogram nan pa gen oken byenfè. Se mifè sèlman. Premye bagay li fè, m panse ke. M panse gen yon fuit de sèvo ke pwogram sa a. Li kreye yon fuit de sèvo. Ogmante ya.
Li kreye yon, li ogmante. Fuit sèvo a te la lontan, men avèk pwogram sa li fin. Li ogmante fuit de sèvo a. E se sa k bay gang nan fòs pou l ap galope konsa. Ou wè l aprè tout moun Biden yo fin deplase, gang yo jwenn le chan lib pou yo aji. Wè.
Egzakteman, paske popilasyon an, li pa dans ankò jan l te ye a. Yo jwenn le chan lib pou yo aji. E youn nan feblès ke pwogram Biden nan te genyen, e ke m te di tout moun sa, Ou pa ka ap fon program pou 2000 konbyen moun yo tap konbyen moun yo te di yo tap pran nan program nan? Se 30 mil moun pa mwa.
Yo di yap pran 30 mil moun pa mwa nan program nan. Nan 4 peyi. Dè premye semèn nan program nan lanse, gen plis ke 60 mil moun ki enskri. Donk si wap pran 30 mil moun, ou pa ka kite espas aleyatwaman pou 60 mil moun enskri.
Wè. Kijan wap pran moun sa yo?
Eske se de manye aleyatwa? Eske se premye sèvi premye arive? Li pat fèt konsa zanmi m. Gen moun ki enskri nan pwogram nan an janvye tandi ke moun ki enskri an mars yo bon sou yo. Donk m pa konn kòman yo fè seleksyon yo. M pa konn kòman yo fè seleksyon yo. Dèfwa, dèfwa moun nan aplike ou wè li gen 2, 3 mwa, 4 mwa epi wè moun aplike epi li gen yon repons rapid. Vwala. Se yon bagay ki te kreye anpil pwoblèm. Donk se yon pwogram bidon, san kalkil zanmi m. Depi lè pwogram nan lanse m te di sa a tout zanmi m. Mwen di ke pwogram sa a m pa wè l de bon oeil. Men pwogram sa a l te evite e prezidan te bay nesans a pwogram sa a se te sitou pou diminye sou e e mas moun ki te konn ale sou fwontyè Meksik avèk Etazini an, m panse pou de rezon politik oubyen m pa konnen, men se te efektivman pou yon rezon konsa, e se si Prezidan te vle kreye yon vwa legal pou pèmèt ke avèk migran sa yo pou yo te kapab enskri nan pwogram sa pou vini isi Etazini legalman. E se si ou al te pral kreye yon lòt pwogram ki se CBP One, sou fwontyè Meksik avèk Etazini an, pandan sou fwontyè ou kapab antre pa le byè de CBP One e ki pral pèmèt ke omwen ou antre legalman e m panse se alò youn nan byenfè m panse pwogram sitou CBP One nan genyen alò Damas ou ka pa dakò avè m e gen anpil moun ki ki ki pakouri jiska 11 peyi. Disi gen moun konnen ki sot Brezil, Chili e yo bat wout a pye pou yo rive sou o Meksik. Genyen ki mouri nan wout, genyen bèt manje. Gen anpil imaj ki t ap sikile sou sou rezo sosyo yo e kote ke gen moun ansent ki mouri nan tant, yo mete yo nan tant, moun ap pase sou moun, yo pa ka fè anyen pou yo, se te yon bagay ki tris. Ou konprann? Pwogram sa te pèmèt ke omwen moun yo te plizoumwen gen yon vwa legal, sitou menm moun yo, menm lè moun yo rive Meksik, yo te toujou an danje paske gen yon, gen yon sòt de rivyè e ke yo dwe travèse. Dèfwa, gen moun ki, gen anpil temwanyaj ki di ke pandan moun yo ap travèse rivyè lan, e gen, gen otorite menm nan zòn lan ki konn fè espre ke yo lage dlo a, e sesi ka la anpil moun. Donk mwen panse pwogram sa a li, se vre jan w ap di a, li te gen anpil feblès, men,

Sa se premye bagay ke l fè. Sa vle di li rezoud pwoblèm sa a, pwoblèm ki te ke ki te kri an, tout zye lemonn t ap gade. Li rezoud pwoblèm sa a. E dezyèmman, li pote yon sipò ekonomik. Sa vle di li li li pote yon benefis ekonomik pou le gouvèneman ameriken li menm.
Paske tout moun ki antre yo, yo oblije fè kat travay. Wè.
Ou konn konbyen kòb yo chaje pou kat travay? Aktyèlman pou w fè yon kat travay ba m konn sou tps pou w kat travay la anba tps la ou peye 470 dola. Ok. Yo oblije fè tps. Lè w genyen dè santèn de milye de moun. Yo oblije fè tps.
Yo oblije fè tps. Donk ekonomikman li rantab pou gouvènman an. Li rantab. Dakò. E politikman.
Selon politik migratwa gouvènman an, li rantab pou yo tou. Donk se yon pwogram ki pwofite sèlman a gouvèneman ameriken an, men li pa pwofite, kwè m si w vle, li pa pwofite anyen ak moun yo, paske se de pov travayè ki vin travay dan de kondisyon inimen ke ameriken yo pa t ap travay yo menm. Ok, Damas, m panse ke nou gen tan pale anpil sou kesyon fenomèn dyaspora a. Nou di anpil bagay, nou pa ka di tout e nou pa ka kenbe e ami entènot yo pandan yon long moman kote ke yo pral dekouraje. M panse ke emisyon sa fèt se nan sousi pou Enfòme piblik la epi fòme piblik la sou yon ansanm de sijè daktyalite, se sa misyon e Lib Espas TV, patikilyèman emisyon mwen menm Manoly Delva e Damas Pierre anime, e nou gen misyon sa pou nou fòme w, enfòme w epi e ba ou pote distraksyon pou ou sou emisyon sa. Damas, Ou gen yon bagay ou tap di finalman avan nou klotire emisyon sa? Map di ke emisyon an jondi a se nan objektif pou nou fòme moun yo, pou nou enfòme yo, pou nou fè yo konnen ke yo gen dwa e jodi an nou manyen sijè dyaspora a, se pa anyen nou gen a dyaspora yo men son mwayen pou nou di yo ke son mwayen pou nou di yo ke yo bezwen chanje paradigm lan. Ou vin nan yon peyi, pa kontante w de Amazon nan. M konnen lè w al nan Amazon nan w fè dola. Pa kontante w de Amazon nan. Pa kontante w de Walmart la. Oubyen, si pwa, chaj yo lou sou do w, ou wè se nan Walmart la pou w ale. Men, pitit ou a pa kite l dekonekte kiltirèlman. Pa kite l dekonekte sosyalman. Fòme l pou l al anba a pou l chanje paradigm yo. Voye l nan kolèj, voye l nan high school, fè l fè bagay nan peyi sa a pou demen nou kapab reprezante o nivo de notre communauté. E sa, se pou se pou rezon sa a nou fè emisyon, tip de emisyon sa yo pou nou edike w. pou nou aprann ou ke pitit ou yo gen valè. Kote ou sòti a, pa abandone l. Paske depi ou bliye kote ou sòti, ou mèt kwè m, w ap tounen an won e w ap retounen egzakteman kote ou sòti a. Bon, mèsi, mèsi Damas, mèsi ami entènot. Se te yon plezi, se te zanmou, jan m sot di l la, Manoli Delva, Damas Pierre. M panse ke se tou deja Bonne écoute. Merci beaucoup. Pa bliye abone, like, pataje, komante. E komante. Nap tann komante yo paske m panse nou pa di tout bagay. Nou sèlman e fè yon ti pale tou piti. Exactement. Donk nap tann komante yo m panse a pati de komante yo nap e omwen genyen fòmile lòt sijè m panse ki pral pèmèt ke nou elabore plis Damas.
Mèsi anpil. Babay.
A la pwochèn.